Menni jeneral menni papam nan menni leta menni grif la ponsonde kap pran bwa la menni chèf wè wè jan zòn nan li met wouj la menni. Gang viv ansanm nan se tou pou ti mesye Luckson yo pa sispann mete dife jan n ap konstate nan videyo a sou Ayiti Kiskeya. Yo mete dife, yo tiye moun, yo blese moun, plizyè moun tonbe anba bal, anpil moun tou oblije al echwe kò yo sou plas nan Senmak. Sitiyasyon difisil. Bon bagay la grav men bagay la tou li deranje tou. Timoun kou granmoun oblije ap kouri kite madam mesye po sonde pou yo evite viktim. Men sitiyasyon difisil tou wi jan nap konstate nan video a sou Ayiti kiskeya madam mesye oblije foure kapital peyi a sou channmas la bon kout bal fè mikalaw moun oblije ap kouri kite divès andwa. Kisa bagay la ye ebyen nèg yo bezwen pran palè nasyonal aswè a bon sou Ayiti kiskeya gwo rezo enfòmasyon an imaj yo sansib. Gwo batay eklate bò palè nasyonal, bandi yo retounen pou la pli bèl, zòn bò stad, Maglwa Anbwaz, se anpil katouch, anpil kout bal. Bandi Izo yo san konte lòt chèf gang ki tou pre zòn sa a pa sispann lanse atak. Eske son repons? pou parezon ki te di yo rekipere anba lavil, antouka rete la puiske nou pral baw tout detay, lapolis ki oblije mete pye yo atè. 72 è se kantite tan Bsap bay pouvwa pou yo pran tèt peyi a. Bsap anonse yo pral pran pouvwa a kèlkeswa jan sa ye. Manman pitit mare vant, Bsap voye mesaj bay ni cpt ni Alix Didier Fils-Aimé ke nan 72 zè sa ka la ka wè l. Ou pral sezi tande koze. Ebyen yon jou poko menm pase depi nèg arab la anonse Guy Philippe avèk Muscadin pral gouvène nan Gran Sid, Gran Sid peyi a pral pran endepandans li, Bsap anonse yo pral chanbade pouvwa a. Pèp Ayisyen kisa bagay sa ye? Ebyen rale ti chèz ba w pou kontinye tande koze, puiske nou pral fè w tande detay. Gang Luckson Elan deside fini ak Latibonit, anpil kay pase anba dife. Peyizan se raje yo oblije pran pou yo ap kouri. Son sitiyasyon ekstrèmeman terib ke Latibonit ap travèse nan moman nap pale la a. Anpil kay deja anba dife. Pèp ayisyen enfòmasyon sa yo tris anpil. Men malerezman nou oblije ap pataje yo ansanm avèw, nou oblije pral ba ou yo Anndan emisyon sa e di w egzakteman kòman sa ye nan Latibonit. Byen avan nou vanse, nou pap bliye voye yon salitasyon spesyal pou chak grenn nan nou, Francy, Legerme, Ketly Desir, Baudin Fritzner, Jean Senechal, Peterson Alcéus, Monine Sanon, Rosemarie Jean Marie, nou pap bliye salye moun sa yo e gen anpil lòt moun toujou nou pa ka site non tout moun, nou oblije chwazi kèk nan moun ki toujou la yo pou nou pou nou salye yo, si ou menm ou pa tande non w, non w ap vini nan yon lòt videyo. Ebyen nou salye chak grenn moun ki toujou la, ap sipòte platfòm sa a, lanmou yo anpil e lanmou pa nou tou nou pa ka estime l tèlman nou renmen abòne nou yo, tèlman nou apresye sipò ke n ap resevwa a, lanmou pa nou li inestimab. Sitiyasyon tansyon an kontinye ap ogmante sou peyi a, men byen rapid Ti John gen yon enfòmasyon ki tonbe la kote yo bay pouvwa 72 zè de tan pou chavire yo e se Bsap ki frape, Bsap anonse yo pral pran tèt peyi a e yo avèti cpt a, yo avèti Alix Didier Fils-Aimé e Bsap yo fè konnen sa k nan men yo a se pa tonton nwèl li ye se bon zam ki ka pete bon kout bal, Bsap avèti pouvwa ke yo pral pran tèt peyi a ti John, donk son enfòmasyon. Byen avan n vanse nan tout lòt koze, li enpòtan pou n pale de sa. Paske si jodi a bsap leve kanpe nan dimansyon sa e yo voye yon avètisman bay leta a, kisa bagay la ye? Poukisa deklarasyon sa? Donk ti John panse son enfòmasyon ki ekstrèmeman enpòtan pou n vanse pou entènot Djakout Nouvèl yo byen avan nou rantre nan lòt dosye yo. Mwen salye w pdg, mwen salye tout zanmi entènot djakout nouvèl yo. Aprè deklarasyon sa e nèg bsap yo nan nò fè yè la pdg, enben nou kapab di ke nou tou prè vè yon gè sivil ki kapab eklate nan pòtoprens oubyen nan peyi dayiti. Enben nou konnen Besap ki li menm ki se kò sa ki fè pati de ANAP, Besap ki la pou kapab pwoteje yon seri de rezèv natirèl ke nou genyen anndan peyi a. Enben Besap ki ta pral jwenn nou kapab di w lanmou popilasyon an lè ke nou konnen te genyen kanal Wanament lan ki ta fèt kote ke bsap li menm li te kanpe pou te kapab fasilite ke yo sipòte popilasyon an nan batay pou kanal la li menm li kapab fèt pou te anpeche ke dominiken yo menm yo pat vin kraze kanal la enben bsap depi lò ta pral tounen chouchou pèp ayisyen an e depi lò tout kote se bsap bsap bsap e bsap Se nan nò nou kapab di w pi fò baz bsap yo menm yo ye. Enben, yè nan kad yon konferans pou laprès, enben youn nan pòt pawòl enben e nou kapab di w e baz bsap la nan nò, enben misye fè konnen yo bay otorite yo nan leta a, e an palan de kpt a avèk premye minis lan, 72 zèdtan pou yo reyaji rapid vit pou yo peye yo lajan ke yo dwe yo, ke yo pa janm ba yo depi plizyè ane. Enben, ajan bsap sa yo, yo fè konnen si tout fwa ke otorite yo pdg yo pa tande revandikasyon yo nan 72 è, enben yo pral pase alaksyon, e alaksyon ke yo pral pase a, se chavire cpt a, tout premye minis lan, e yo menm pou yo pran tèt leta a. Donk se sa enben nèg bsap yo nan nò yo menm yo deklare yè nan kad konferans de près sa ke yo bay. Enben fò n di w pdg se yon deklarasyon ki choke anpil moun, anpil moun etone tande enben e kalte deklarasyon ajan bsap yo menm ki te vrèman loudeman ame e nan kad konferans de près sa pou te enben lanse yon mizangad bay konsèy prezidansyèl tranzisyon an avèk premye minis. Donk anpil moun choke, anpil moun sezi, men anpil lòt moun tou pa etone puiske yo te estime deja ke Bsap se yon kò ke otorite yo pa t sipoze pran a la lejè parapò avèk gwo zam lou ke Bsap yo menm yo gen nan men yo e Bsap Nou konnen travay pa l la se te pou pwoteje yon seri de rezèv natirèl, yon seri de basen vèsan ke nou genyen anndan peyi a, men malerezman politik oubyen lòt nèg nan besap te deside pa t rete swiv plan besap li menm li te genyen an, wòl besap li menm li te genyen pou l jwe nan peyi a pou fasilite ke gen de rezèv natirèl nou menm nou rive pwoteje. Enben besap ki te. rantre nan yon seri de lòt bagay, ou sezi wè Bsap k ap fè sikilasyon, Bsap ap sekirize match foutbòl, Bsap ap tire sou moun gran jounen. Donk, sa vin fè ke anpil moun te toujou mefye yo de Bsap, paske yo estime ke Bsap pa t respekte wòl li. Men anpil lòt moun tou te toujou. Enben, mete chapo ba devan bsap, jan m sot di l tou deja o kòmansman pdg. Poutèt bsap yo menm yo te moutre yo, enben yo gen sans patriyotis lakay yo, yo gen sans kòmsi pou yo sèvi peyi a. Enben, aprè deklarasyon sa pdg, gen anpil moun k ap pale e anpil moun gentan ap panse kijan otorite yo pral reyaji fas avèk deklarasyon sa ke ajan Bsap yo menm yo rive fè yè nan vil Kap Ayisyen nan kad konferans de près sa. Enben, anpil moun panse ke otorite yo gen anviwon 3 fason ke yo kapab reyaji. Se swa ke pdg otorite yo, yo rele ajan Bsap yo, yo pale avèk yo e yo peye yo lajan ke yo dwe yo depi plizyè ane pou fasilite ke pa gen beny de san sa, pa gen gè sivil sa ki eklate. e si tout fwa ke otorite yo pa ta tande lòt fason ke yo kapab reyaji se fasilite ke enben yo kraze kò sa ki rele Bsap la enben pou kraze kò sa pdg lè w fin kraze l e mesye sa yo ki gen zam nan men yo a e son seri de zam otomatik ki sa ke yo pral fè ansanm avèk yo, donk se kesyon sa yo kap poze, donk ki sa yo pral fè a mesye sa yo si yo kraze kò a, paske deklarasyon ke mesye yo fè la a, son deklarasyon ensandyè nan yon sans, paske lè w di ke yo pa, si yo pa peye w lajan, ou pral chavire CPT a, ou pral chavire premye minis la, donk ou mèt di ke se yon koudeta ou sanse pral bay, donk son deklarasyon ki ensandyè, son deklarasyon ki kapab pote e anpil pwoblèm anndan peyi a sitou nan sa ke nou ye la. Donk, anpil moun estime ke si tout fwa otorite yo ta deside reyaji fas avèk deklarasyon mesye Bessap yo, donk, e yo ta deside kraze kò sa nèt, enben, pil zam otomatik sa yo ki nan men mesye sa yo, ki sa yo pral fè avèk yo? E li pwobab, aprè ke yo fin kraze kò sa, enben, son kò e, e nou kapab di, son kò e, e, e nèg ak zam ou kreye. Se yon gwoup an m di yon gwoup ilegal ke w sanse kreye. M pap di gwoup gang, men se yon gwoup ilegal ke w sanse kreye paske enben gwoup nèg sa yo ki vin pa sou oubyen ki pa ki ke bsap sa pa egziste ankò. Donk ou lage nèg sa yo lan lari, se yon pakèt nèg ke w vin lage avèk zam lou e ou vin pa konn kisa nèg sa yo pral devni nan sosyete a. Donk se yon lòt pwoblèm ke w pral kreye. E lòt fason ke leta kapab reyaji nan kad dosye sa a, se pran sanksyon kont mesye yo. Paske, alò se sa anpil moun ap di pdg, donk se pou gen sanksyon kont mesye yo paske deklarasyon sa a, yo pa ka di l jan sitiyasyon deja ye nan peyi a la, donk mesye yo te kapab toujou enben e fè pase revandikasyon yo, toujou bay yon lòt presyon avèk leta. Men rive di w ap chanbade cpt a oubyen chanbade premye minis lan, donk li gen yon sòt de deklarasyon ensandyè ladan l. Alò. Anpil anpil moun konnen tou ke deklarasyon mesye Bessap yo li li pa yon mal pa rapò avèk sitiyasyon ke n ap viv la. Pou ki sa? Paske lè w gen konsèy prezidansyèl tranzisyon sa a ki pa regle anyen, lè w gen premye minis lan la ki se tchoul Lèzetazini, dayè nou wè sa k ap pase la, e mesye sa yo prèske gen dezan nan tèt peyi a la, fenomèn ensekirite a kontinye ap grandi, fenomèn ensekirite a kontinye ap vale teren. gade sa kap pase nan pon sonde ke nap gen poun retounen sou li tout alè donk sa vle di mesye sa yo vrèman vre plas yo pa nan tèt leta e nou si nou jwenn yon gwoup ki kapab vin mete mesye sa yo deyò enben li pi bon toujou pou fasilite ke nou menm nou kapab respire yon lòt lè men jounen jodi a lè se bsap ki fè yon deklarasyon konsa enben anpil lòt moun ki avize wè Se yon bagay ki parèt difisil, se yon bagay ki parèt konplike, lè se bsap yo menm ki deside fè deklarasyon sa a, sitou nou konnen wòl bsap se te pou pwoteje yon seri de zòn, yon seri de rezèv natirèl ke nou genyen anndan peyi a. Ti John, nou genyen deklarasyon bsap lan la ke nou pral fè moun yo tande paske fòk moun yo tande efektivman kisa ki di. Men selon mwen menm, Pèsonèlman, se pa sèlman Bsap ki ta dwe ap fè deklarasyon kòmkwa ap chanbade nèg Gila yo. M panse se yon deklarasyon ke popilasyon an li menm tou ta sipoze fè. Se yon deklarasyon ke pèp la ta sipoze fè. Paske jounen jodi a, nou wè ke pouvwa an jeneral, tout nèg yo ki di yo nan tèt peyi yo se dirijan, nou wè Yo mete tèt yo ansanm pou yo pou yo kraze peyi a e pou yo detwi mezi se moun ki gen andan peyi a. Nou wè chak jou se ti malere k ap mouri, se kay k ap boule. Kidonk, nèg yo deside pou yo mete tout moun deyò andan peyi a. Donk se le moman Pou ayisyen Yo menm Saw wè Bsap di la poul ta chanbade pouvwa se pon deklarasyon ke sèlman Bsap ta sipoze di men son deklarasyon ke popilasyon an ta sipoze di paske jodi a fòk pèp la dakò e desizyon yo pa pase vrèman pawòl yo pa pase ebyen se sa vle se sa blan an vle ki pase jodi a se sa dirijan vle se sa Alix Didier Fils-Aimé vle ki pase anndan peyi a ebyen jounen jodi a Fòk pèp la ta leve paske respè yo, yo pyetine l. Donk se sa mwen menm mwen panse Ti John, e m panse li enpòtan pou nou fè moun yo tande deklarasyon ke ke Bsap fè a ee Ti John.
Pa gen pa gen pwoblèm pdg. Donk an nou pase deklarasyon an pou moun yo byen rapid ban mwen ban mwen chache deklarasyon an. E gouvèneman an gade Bsap an paran pov. E depi yon manje ap separe, plat ou retire, yo chwazi pou yo pa ba ou l, se ke gwoup moun sa deklare w lagè. Sa vle dire ke gouvènman KPT a, k ap dirije pa Premye Minis Alexis Tshifizeme, deklare Bsap lagè. E nou bay gouvènman KPT a, nou ba li 72 è de tan pou l tounen sou desizyon l, e pou l peye chak grenn ajan bsap kategorikman. E nou p ap pase 24 desanm jan nou sot di l la pou nou pa manje. E pa manje pen a manba non. N ap manje poul menm. Gouvènman Alix Didier Fils-Aimé a mande bsap lagè se mande pèp la lagè. E si ke gouvènman an li menm se fason sa ke l ap fè l, ebyen nou deside nan plan B ke nou pral gen la a e Militèman, Bsap chwazi pran reny peyi a. Nap pran tèt peyi a e ke sa ke ou wè nou pote la a se pa Papa Noël ke yo ye. Se son des matériels et ki pou se des balles réelles. Ebyen, e se nou menm ankò yo atake anvan. Ebyen pa gen pwoblèm, piske tan se Bsap ou atake, Eben nou menm, nou menm tou, nou pral an atak. Se jan nou sot tande l la la, Bessap ki fè deklarasyon yo e ki bay 72 è de tan a leta pou yo reyaji e peye yo lajan yo puiske ajan Bessap yo, yo pa touche. E m panse son mank de respè tou Paske besap yo chak jou nèg yo gen yon travay ke yap egzekite ki se pwoteje anviwònman e nap gade travay ke nèg yo te fè nan moman kanal lan donk e èd besap la ekstrèmeman enpòtan anndan peyi a e nou pa konnen kisak pral pase aprè 72 è de tan eske leta pral peye besap Eske l pral rele yo? Eske leta pral ba yo presyon pou l di l ap dezame yo menm jan Ariel Henry te fè l? Eske se sa ki pral pase? Donk nou menm nou pa konnen. Donk Ti Joe m pa konnen si w gon bagay ou t ap ajoute sou dosye sa byen avan nou kontinye e pandan n ap mande moun yo tou pou yo bay avi pa yo nan espas kòmantè a. Eske w panse èd bsap enpòtan pou chavire sistèm sa a? Paske anpil nan nou, nou dakò ke jounen jodi a, sistèm sa ki la, gouvèneman, pouvwa sa ki la yo pap regle anyen k serye. Èske ki sa w panse de deklarasyon sa a? Avi pa w ekstrèmeman enpòtan anba nan kòmantè a. Pandan se tan Ti John, si w gon lòt bagay, ou kapab pataje l byen avan nou kontinye vanse.
Ben wi e. Donk, sèlman sa nou ap ajoute pou nou kapab fini avèk dosye sa a, li sèlman rete pou n tann apre 72 zè a kisa ki pral pase. Donk, mesye yo te deja lanse mizangad yo e tout moun kapab konstate nan videyo pdg ke mesye yo te vrèman lourdement armés. Donk sa vle di zam otomatik ki te nan men mesye yo. E nou konnen bsap vrèman anpil nan peyi a. Donk n ap tann ki sa ki pral pase aprè 72 zè la. E èske mesye yo ap rantre Pòtoprens pou vin chavire KPT a. Ke anpil moun yo menm vrèman swete ke mesye sa yo pa nan tèt peyi a ankò. Donk il nè ke datand pou nou konnen ki sa ki pral pase. Donk menm jan avèk Guy Philippe te konn lanse kesyon revolisyon pou chavire KPT a. E nou konnen Guy Philippe te toujou genyen Bsap nan do l. E vin jwenn Muscadin ankò ke pèp la ap mande pou vini o pli o nivo ki pou vini kòm gouvènè. Donk fwa sa Bsap li menm li frape pye l atè pou l di ke li pral rantre nan batay la pou l chavire ka pete a. Men fòk yo peye yo lajan yo si tout fwa ke mesye yo menm yo pa ta vle konnen move moman. Donk n ap tann kisa ki pral pase o nivo yo alò e avèk Bsap apre 72 zè sa. Antouka Ti John nou genyen enfòmasyon bò palè kote tansyon ap ogmante bò palè nasyonal, se de enfòmasyon ki enpòtan poun vanse pou entènot djakout nouvèl yo Ti John. Men byen avan gen yon bagay kap pase nan latibonit la son sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike lè nou gade kantite dega. Gang savyen gang luckson elan gang gran grif ap fè se de men nan tèt sa kap pase la ti jhon nan latibonit mon frère.
Sitiyasyon an ekstrèmeman konplike pdg e depi m kapab di w yè swa vè lè 11 zè pou jiska moman n ap pale a la a sitiyasyon an kritik onivo de ponsande e se baz gran grif ki soti nan Savyen, ki gen nan tèt li chèf gang Luckson Elan, enben misye deside kraze pon sonde e se dè milye de moun ki nan lari PDG depi yè swa vè lè 11 è, minui, inè di maten jiska moman n ap pale a la a, enben tout moun nan lari o nivo de depateman Latibonit lan e anpil moun pran direksyon Senmak e anpil moun tou gen tan blese pa bal. Se plizyè dizèn moun ki gentan antre nan lopital Sen Nikola Sen Mak, pdg pou kapab al pran swen. Malgre ke Luckson Elan te deja fè anons lan pdg yè nou tap pale de sa. Misye fè anons lan depi plizyè jou pdg. Malerezman otorite ankò yn fwa fè fèmen zòrèy yo yo pa tande enben deklarasyon Luckson nan yo pa pran li an chaj yo pa pran li an kont enben vwala ke Luckson pase enben e a laksyon e depi yè swa jiska moman nap pale a la pdg se anpil moun kap pran bal se anpil kay kap pase anba flanm dife erezman te genyen mesye rezistans yo ki te la ki fè ke mesye savyen yo pa gentan rive nan vil senmak deja tèlman kout bal ap chante. Tèlman eh sitiyasyon li menm li kritik, te gen divès polisye ki t al pote ranfò, men sa pa sifi pdg pa rapò avèk eh fòs nou konnen mesye Savyen sa yo menm yo vin genyen nan dènye ane sa yo la. Donk li ekstrèmeman enpòtan pou Direksyon Jeneral Lapolis la nan Pòtoprens fè ansòt ke eh yo voye ranfò rapid vit nan moman nap pale a la o nivo de Sen Marc, o nivo de Pon Sonde, o nivo de Lyankou pou fasilite ke enben bandi Savyen yo menm yo pa fini avèk ti rès latibonit la ki rete a. Alò fò n di w ke Sen Marc se pratikman sèl vil nan nan nan ba latibonit la ki sanse preske rete nan moman nap pale a la apre sa se la chapèl avèk de zam bon m pap menm di la chapèl banm di de zam ki sanse rete ap goumen ki ap kenbe ki fè ke nou pa pèdi ba latibonit nan nèt fas avèk gang yo menm ki ap eseye pwogrese sou zòn sa yo. Donk sityasyon konplike pdg, malgre divès SOS otorite minisipal yo, otorite lokal yo te lanse, bò kote otorite santral yo pdg, pa gen okenn aksyon ki poze, majistra Sen Mak la te gentan mande leta pou voye sipò, gen ansyen depite ki pale, ansyen senatè nan latibonit pale, direktè depatmantal latibonit lan. ki te ranplase Jacques Ader, misye te mande otorite yo nan santre vil Pòtoprens voye ranfò pou yo, men jiska prezan pa gen anyen ki fèt, men pandan misye tap kontinye mande ranfò, fòn di tou pdg ke se plis pase yon dizèn blende ki tal nan Latibonit dènyèman. Lè lè Vladimir Paraison te fèk vini kòm DG pnh, se anviwon yon dizèn blende ki t ale onivo de Latibonit. Donk, blende sa yo m panse depi ke yo pa an pàn, yo kapab al pote ranfò onivo de Lyankou, onivo de Pon Sonde pou fasilite ke enben lapolis kapab repouse bandi yo pou yo pa rive antre nan vil Sen Mak. Piske Rantre nan vil Senmak se pral pratikman KO pou ba Latibonit lan pdg puiske bandi pral kontwole tout ba Latibonit lan nèt e lè sa enben se plis peyizan ki pral nan kouri, se plis moun ki pral oblije pran lanmè pou travèse antre Lagonav, se plis moun ou pral jwenn ki pral kouri ki pa menm konn ki kote yo prale, timoun ki pral lage nan lari, manman, papa ki pral nou kapab di w ki pral lage ozabwa, moun ki pral kontinye rete nan abri. Timoun tou ki pral sibi zak vyolans, sitou tifi, tifi, alò fanm ak tifi. Donk se yon seri de sitiyasyon ki pap, ki pap, ki kapab anpire si tout fwa leta a pati de moman n ap pale a la menm yo pa pran desizyon.
Antouka Ti John se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman terib k ap evolye la nan Latibonit. Men se yon mouvman tansyon ki. M t ap di Ti John, s on mouvman tansyon ki epapiye nan tout peyi a, piske nou wè la a nan Pòtoprens sitiyasyon an konplike, zòn anba lavil sa a ke DG pnh la te di ke moun kapab sikile libè libè, ebyen menm anba lavil sa a se pa 2 kout bal k ap pete, zòn bò palè nasyonal. Zòn Bòstad, moun yo se nan kouri yo ye, sitou moun k ap desann Kafou. Donk s on sitiyasyon ki rete konplike nan kapital peyi a Latidjòn e nou wè se blende k ap siyonnen zòn sila a san konte anpil katouch e s on mouvman perèz ki gaye nan mitan moun yo, sitou moun jan m sot di an k ap fè zòn Kafou yo, Tidjòn k ap soti zòn. Bò Palè Nasyonal, sou Chandmas pou desann nan Kafou. Ya, donk se, enben, se pa sèlman moun Kafou PDG, se moun, nou kapab di w moun Riyèl Alèt, moun Premye, Dezyèm, Twazyèm, Katriyèm, Sekyèm Avni Bòlòs, moun Matisan, moun Gravin, Fontamara, tonbe rive Kafou, pase ale Maryani, donk se tout moun sa yo, moun rant, tout moun ki abite nan rantre Sid Kapital la, enben se moun sa yo. ki te konnen yon move moman o nivo de santre vil la piske lapolis te sanse al fè yon entèvansyon o nivo de santre vil la kote ke lapolis te rive zòn Bòstad, zòn mache Salomon, lapolis te rive nan tèt Samba Arena, li te pase tou nan blòk ri Kapwa, ri Maglan Anbraz. e menm rive nan zòn avni Kristòf kote ke lapolis te vle retire yon seri de barikad ke bandi yo te remete ankò. Donk lapolis ki sanse ap fè yon ale vini se yon lagwo kache ki sanse ap fèt kote ke a chak fwa ke lapolis li menm li vini avèk yon seri de materyèl, vini avèk satan, leve yon seri de barikad, enben bandi yo retounen pou la pli bèl retounen bloke wout yo ankò e sa ki vin fè ke detanzantan lapolis ale detanzantan li tounen pou vin retire barikad e m panse ke se paske lapolis tou enben sanse pa pran travay la oserye paske si yo te pran l oserye epi deje pou dat lapolis ap ale fè ale vini retire barikad epi bandi menm ap mete donk yo te ka pran bon solisyon avèk bagay sa deja fè ansote ke yo gen kontòl tout perimèt la e anpeche ke bandi yo remonte vin remete barikad donk moun sa yo. ki te soti e al chèche lavi nan santrevil Pòtoprens, pou yo te retounen lakay yo, yo te oblije fè plizyè gwoup PDG, e gwoup sa kapab gen nenpòt 100 a 200 moun ladan l, yo kapab travèse ansanm, soti Chandmas, pase desann e ri Oswald Durand, rive nan kafou bò stad mesye Kolo, sa e wout moun yo ap desann wi, pase e desann nèt rive e zòn e ansyen makèt e ki zòn bò stad la, malerezman non makèt la m kwè se lapwovens makèt, yon bagay konsa ke l ye e pou moun yo vire antre anndan simityè pòtoprens pou yo al sòti zòn riyèl alèt. Donk se tout ris moun sa yo menm yo ap pran chak jou pou kapab al chèche lavi onivo de santo vil piske nou konnen pdg Rantre Sud la oubyen zòn Sud kapital la, li viv oubyen li depann de Centre-Ville puiske se la tout, m kapab di w, mwayen ekonomik yo menm yo chita, tout basyon, m kapab di w, ekonomi an se Centre-Ville ke l ye, yo fè l atè chak jou, moun yo leve granm maten. desann al chèche lavi, nan apremidi pou yo retounen, e dèfwa lè yo prale pdg konn gen operasyon, konn gen afontman ant lapolis, moun yo pran risk la kanmenm, e lè yap tounen ankò konn gen entèvansyon lapolis ap fè, se jan w wè nan imaj yo la, enben moun yo menm yap pase pou yo retounen lakay yo, donk se yon sitiyasyon difisil, se yon risk ke moun yo ap pran ojou lejou pou kapab wè kijan yo kapab siviv, malgre jan ensekirite a li menm li ap evolye, enben moun yo menm yo kontinye apre pran risk pou kapab chèche lavi pou edike pitit yo, pou jere tèt yo, pou yo kapab viv. Donk nou espere ke lapolis menm PDG li va fè yon entèvansyon serye pou fasilite ke moun yo menm yo pa vin retounen ap pran risk sa yo. Paske se dè milye de moun PDG ki tap retounen lakay yo nan rantre sou kapital. e blende ap kouri moute desann, kout bal ap pete, donk sitiyasyon li menm ki te ekstrèmeman konplike yè aprè midi pou moun sa yo menm te kapab retounen lakay yo o nivo de rantre sid kapital. Se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike ti John sa k ap pase nan kapital peyi an e nou wè lapolis lan jan mèt Fenech ap di li yè te voye moun yo nan yon swisid al swiside tèt yo paske zòn anba lavil imedyatman di moun ka sikile nòmalman sèke ou tiye tout bandi ki te nan zòn sa men nou wè bandi yo kontinye ap mete tansyon kout bal kontinye ap pete e nou wè kòman moun yo panike. Ke nan sitiyasyon sa ki te genyen an ti jan. Donk son sitiyasyon nou kontinye ap swiv pou nou kapab vini avèk plis detay. Men pandan nap pale la ti John, gen yon fenomèn, m rele sa fenomèn, sa Moïse Jean Charles avèk Claude Joseph fè anndan peyi a la. E ou wè yè m te fon ti soufle sou sa, Mèt Fene te fon ti soufle sou li, men nou paka abandone dosye sa ti John paske. Sak fè nou paka abandonel, sak fè nou dwe pale plis sou li toujou, se paske dèfwa desizyon ke nèg sa yo ap pran, se dè desizyon ki vin reyalite nou. Menm jan nou wè yo te pran desizyon pou yo met yon tranzisyon, pou yo met yon CPT anndan peyi a, e nou wè jodi a se CPT a ki reyalite nou la. Se CPT a ke nou tout ap mande ki pou retire tèt yo nan tèt. nan peyi an la donk se li k vin reyalite nou donk jounen jodi a la nèg yo mete tèt yo ansanm avèk plis pase 200 pati politik pou yo ba nou yon lòt tranzisyon ki vle di cpt a pat anyen cpt sa ki la pat anyen pou nou toujou. Nèg yo chwazi pou yo mete yon lòt tranzisyon anndan peyi a la ankò Ti John, yon bagay ki mete anpil moun nan sezisman paske si nou genyen CPT a la nou santi n bouke ansanm avè l ki s on tranzisyon men nou wè nèg yo la chwazi yon lòt fwa ankò se tranzisyon pou yo ba nou Ti John.

O nivo de eben e Delma 33, Pak Midore pou kapab prezante avèk nasyon an yon nouvo akò politik ke yo jwenn antre yo pou kapab ranplase KPT ki la a apre 7 fevriye kap vin la. Donk KPT a ki sanse rete 2 mwa pou l pase nan tèt leta a, eben Moyiz Jan Chal avèk Klod Jozèf 2 nèg ki patisipe nan mete KPT a kote li ye la e jiska prezan yo nan KPT a, eben yo gentan estime. Yo gentan wè echèk, yo gentan wè KPT a echwe, enben yo menm ankò ki te mete moun nan KPT a wi, se yo menm ankò ki vin avèk yon lòt akò politik akonpanye de 200 pati politik pou vin mete yon lòt tranzisyon. Donk sa vle di, mesye sa yo, yo pran leta kòm byen manman yo ak papa yo. Sa se pou jounalis li bale yo bale. Minis la ap ranmase lajan ba yo, yo estime ke moun sa echwe, kounya la yo kite lap ranmase lajan ba yo toujou wi pandan yo estime li echwe a wi, enben pandan moun sa yo la toujou epi yap mawonnen anba anba yo kapab vin avèk yon lòt moun pou ranplase menm moun sa ke yo te mete deja. Enben se sa nèg sa yo ap fè la aktyèlman. Enben, ni Claude Joseph, ni Moïse Jean Charles, se 2 nèg aktyèlman la ki mete tèt yo ansanm pdg pou fin souse ti rès sa k rete nan leta a. Mesye yo vini la a, depi sou Ariel Henry y ap banbile, mesye yo tonbe sou kapete sa ki la a, kote ke yo mete minis, yo mete konseye prezidan. Enben, yo estime ke mesye sa yo pa bon, kounye a la yo vini, yo vini avèk yon akò politik, donk kote ke apre 7 fevriye, enben, se yo menm ki pral vini avèk moun pa yo pou yo mete nan tèt Leta. Donk sa vle di, tranzisyon sa a poko janm ap fini. Ou panse ke mesye sa yo, y ap janm vle eleksyon òganize nan peyi a, PDG? Mesye sa yo pap janm vle eleksyon òganize menm si ta gen lapè. Poukisa? Paske se nan tranzisyon an pou yo koupe rache yon seri de bagay nan leta. Se nan tranzisyon an pou yo retire moun mete moun. Se nan tranzisyon an pou yo chanje minis mete minis, retire direktè jeneral mete direktè jeneral. Se nan tranzisyon pou yo pwofite ranmase tout dividal lajan ki gen nan leta. Donk nèg sa yo pap janm vle eleksyon fèt menm si ta gen ensekirite nan peyi a. Donk m pa bezwen di w pou nou nan yon kontèks aktyèl kote ke pa gen sekirite e tout wout bloke donk nèg yo ap toujou fè tout magouy ke yo kapab pou fasilite ke pa gen anyen ki fèt e pou yo kontinye ap pwopoze tranzisyon. Donk sa vle di nou pratikman pati pou yon twazyèm tranzisyon la ankò. Donk sa vle di aprè 7 fevriye, vle ou pa, nèg cpt yo prale, e Moïse Jean Charles avèk Claude Joseph se 2 nèg ki gentan pran devan, ki di yo menm, enben men sa yo vle aprè nèg yo fin ale, fòk se sa ki fèt, e si e pa sa, nèg sa yo deja pase a lopozisyon. Donk men sa ki Ayiti aktyèlman pdg, men sa nèg yo ap fè avèk peyi a, men ki politik nèg yo ap fè nan peyi a. Okontrè, tout moun panse ke mesye sa yo te ka fasilite ke, paske vle ou pa pdg, Kèlkeswa le ou la fason, fòk gen eleksyon ki òganize. Poukisa? Paske si gen eleksyon ki òganize, n ap vin genyen yon prezidan, yon premye minis. Donk premyeman, chaj pil lajan k ap gaspiye nan Leta yo la pral diminye. E dezyèmman, pral fasilite tou gon stabilite ki fèt si le plan politik Paske lè w gen 9 nèg nan tèt peyi a la, 9 nèg kap ki gen 9 ide diferan, ki gen 9 e estrikti yap jere, donk sa vin fè ke gon batay nan leta e menm yo menm pou yo antann yo sou yon bagay yo pa kapab. Sa vle di, sou le plan politik, lè gen yon prezidan, yon premye minis, e politik la vin parèt plizoumwen stab nan peyi a. E dezyèmman, si w gen yon prezidan, yon premye minis, ou kapab pi byen reprezante sou le plan entènasyonal. nan zafè diplomasi. Gade wont n ap pran la a. E, twazyèmman tou, yon prezidan, yon premye minis ka pi fasil abòde pwoblèm ki genyen sou peyi a la a. Pa egzanp, pwoblèm ensekirite, pwoblèm grangou ki genyen la a. Donk, yo ka pi fasil antann yo sou yon bagay. Men lè w gen nèf nèg sa yo la a, plis Alix Didier Fils-Aimé, donk m garanti w PDG, yo p ap janm ka antann yo sou anyen. E dayè ou wè nèg yo fè tout tan yo la, yo pa janm antann yo sou anyen. Dayè menm antre yo, yo pa ka antann yo. Donk, vle ou pa fòk gen yon prezidan yon prezidan ki eli. Donk, lè nèg yo vin avèk yon lòt tranzisyon la, pou konbyen tan? Pou dezan ankò? Pou twazan ankò? Donk, nèg yo pase tout tan yo nan fè tranzisyon pou yo pa kite eleksyon òganize, pou pa kite yon seri de bagay fèt, pou yo menm yo kapab kontinye banbile, pou yo kapab kontinye jwi lajès yo nan pouvwa. Donk. Claude Joseph, Moïse Jean Charles enben yo prezante yè pdg enben nouvo enben e kalandriye politik yo pou aprè enben 7 fevriye kote ke kpt a li menm li sanse manda li sanse fini nèg sa yo prale enben Claude Joseph yo menm avèk e Moïse Jean Charles yo di se pou yo Dessalines te mouri kite tè a donk yo menm yo gentan akapare leta a pou kapab fasilite ke enben yo mete moun pa yo aprè 7 fevriye. Antouka ti John si entènot yo kap tande la ap chache yon mwayen pou yo fè biznis oubyen pou yo fè lajan ebyen Moïse Jean Charles avèk Claude Joseph se mwayen pa yo pou yo mete lajan nan pòch yo se mwayen pa yo pou yo kontinye rich Saw wè yap fè a la. Saw wè nèg yo ap fè a la ebyen se mwayen pa yo. Kòm cpt a pral tonbe, gen dwa pa genyen rantre lajan ankò, yo gen dwa pa genyen menm kontwòl yo genyen sou leta a, donk yo gentan ap prepare tèren an pou yo kapab toujou egziste andan pouvwa a. Pandan nap di nou bouke avèk tranzisyon, nap di nou bezwen yon prezidan, ebyen nèg sa yo ap prepare pou nou la, menm jan Ti John sot di l, konbyen tan tranzisyon sa pral dire? Ebyen nèg yo ap prepare yo pou yon lòt dezan ankò nan tèt peyi a la, yon lòt tranzisyon, epi pandansetan, Y ap anrichi yo, y ap pran ministè, ou konprann, epi y ap konstwi baz finansyè yo, y ap fè milyon sou popilasyon an. Donk se konsa sa ye. Dayè, ou wè kantite lajan nèg yo genyen pou yo peye moun pou mache dèyè yo. Sèke nèg sa yo pa piti. Kantite kòb nèg sa yo genyen, mwen menm m pa ka annik evalye l konsa. Kantite kòb nèg sa yo genyen pou yo bay mil goud. Nèg yo gen bagay nan men yo. Donk se biznis nèg yo sa ye, Ti John.
Wi se biznis nèg yo sa. Donk anpil nèg la pdg. Lè w gade nèg la ou wè l tout jounen nèg la di w l ap fè politik. Lè w gade nèg la kisa l aprann kisa l fè yo di w l ap fè politik. Se kòmsi politik la son metye nèg la aprann pou l vin fè lajan. Pandansetan politik lè w fè lè w al aprann politik ou aprann politik pou w vin ede peyi w pou vin ede popilasyon w paske se atravè politik la w pral pran yon seri de desizyon ou pral wè bagay yon lòt fason ou pral wè kijan pou w ede peyi w atravè politik pou l soti nan maras ke l ye a pandansetan nèg yo pa wè l konsa nèg yo fè politik pou fè lajan nèg la li pap leve lou l pap leve lejè tout jounen ou wè nèg la vire sou bèl machin gen pil kay gen pil bagay lè w mande nèg la kisa l ap fè l ap fè politik. Donk nèg yo pran politik la kòm yon biznis, se sa k fè w ap wè okenn nèg pa janm swete kòm si peyi a gen yon stabilite ladan l, paske l p ap fè lajan, li p ap travay, li p ap rantre. E w ap wè tout nèg sa yo tou, yo toujou gen chèk nan Leta. Nèg la pa janm fè anyen, anyen, anyen. Bon, pou, ok, ann pran yon egzanp, e, e, e, e, Moyiz Janchal. Kòm m tande depi lè m fèt pdg m tande Moïse Jean Charles ap batay si li nan opozisyon l nan sesi l nan sela l nan se lòtbò. Kisa Moïse Jean Charles aprann kòm metye? An n di si pa ta gen politik jodi a la de kisa Moïse Jean Charles pral viv? M panse se yon kesyon anpil moun ta dwe reflechi paske nèg sa ou pa janm tande kote l di w li li li aprann tèl metye oubyen l ka tra pa egzanp e e an n di André Michel André Michel son abolotcho politik tou kap fè kòb li nan politik men si pa gen politik jodi a la nou konnen tout moun konnen André Michel se avoka li kapab al travay li kapab al plede donk li kapab fè lajan poul viv men Moïse Jean Charles nan kisal pral fè lajan poul viv kisal aprann kòm metye donk men kisa nèg yo redwi peyi a donk yo redwi Fè politik la a yon biznis, a yon pwofeson, epi sa w tande a la, ranmase lajan nan kès leta, ranmase lajan nan ministè, ranmase lajan yon seri de kote, epi vini kenbe peyi a nan enstabilite. E ki sa k fè tou, Lèzetazini pa janm sanksyone Moyiz Janchal. Paske Moyiz Janchal se youn nan nèg ki kenbe peyi a nan enstabilite la. Paske misye pa janm pa nan yon seri de pawòl, li pa janm pa, lè bagay la pa bon pou li, li nan opozisyon. Lè l bon pou li, li nan leta. Donk se yon nèg, se yon koupe m 2 bò, yon rache m 2 bò misye ye. Vin jwenn Claude Joseph la ankò ki te nan leta a deja, hein, ki te nan leta a deja, ki te, ki te minis afè etranjè, ki te konsil e, e, e, e, e, e, e, e Ayiti nan, nan, nan, nan lòt peyi, ki vin. pa premye minis ankò l pase a lopozisyon kounya la li vin patisipe nan konsèy prezidansyèl li estime ke l pa bon li vin kounya la pase kot konseye prezidan yo pou l vin met lòt moun lajan kontinye ap bwase san konte ministè ke yo gen nan men yo lajan k ap bwase donk kounya la ki egzanp nou bay yon seri de ti jèn ki al aprann syans politik yon seri de ti jèn ki swete vin sèvi peyi yo ki egzanp ke nou ba yo nou pa ba yo okenn egzanp. Egzanp ke nou ba yo se annik vini fè politik malatchong pou ranmase lajan met nan pòch yo epi pou kontinye foure peyi a pi fon. Se sa wi. Paske lè nèg la estime ke ou pa al lekòl, ou pa al aprann okenn vye metye pou pou wè pou ta defann tèt ou, epi jounen jodi a la e vye politik sal wap fè pou ranmase lajan, epi li wè bagay la fasil, wap byen pase, ou chaje machin, ou chaje kay, ou ou ou wap byen pase, ou wololoy, ou nan gwo otèl tout lajounen, ebyen nèg la li menm sak pase? Lal pase tan l pou l etidye lekòl. E tou nòmal lèl vini li pap pran sanl li pap pran tanl poul entegre leta poul sèvi leta poul sèvi peyil lap toujou al bat poul fè koripsyon poul fè malatchong jiskaske poul ka ranmase yon seri de lajan sal byen rapid poul byen poul rive byen rapid ki pa o benefis de peyi a e se egzanp sa yo nèg sa yo ap bay avèk jèn sa yo la timoun ki ale nan gade sa yap fè diplomasi a pdg men etazini preske ekspilse yon pakèt e konsil la yo preske voye yo an ayiti la paske etazini depi plizyè ane pdg lap di leta ayisyen gen yon seri de konsil fòk yo retire yo paske yo la twò lontan nan konsila yo. Lè w pran yon seri de konsil pdg ki nan yon seri de konsila ozetazini yo la depi 15 lane, 15 an wi! Genyen ki marye paske m tap swiv yon entèvansyon Dominique Dupuy tap fè avan yè pdg. ki se ansyen minis afè etranjè, li fè konnen ke gen yon konsil ke l konnen, enben, konsil sa fè pitit nan peyi moun yo, li marye, mari l mouri, li voye pitit li lekòl, pitit li gradye nan inivèsite, pitit li al travay, li fè tout tan sa yo, tout sa yo m ap eksplike w la la, PDG, li fè tout nèt anndan konsil la wi. Sa vle di moun nan tèlman li tèlman fèt anndan konsila a, li marye e nan peyi moun yo, yo ba l viza l gen rezidans, li li li li chanje nasyonalite l ok, peyi l li afekte pou peyi Dayiti a, li chanje nasyonalite l, li vin sitwayen peyi kote l ye a, kote l afekte a, donk e l toujou ap touche lajan leta. Donk kòman w vle pou yon timoun li menm ki antre nan ANDC nan nenpòt lekòl diplomasi nan peyi a, kounye la ki egzanp ke w ba yo? Pou yon konsil fè 15 an anndan yon konsila e anpil nan konsil nan konsil sa yo se nèg politik ki mete yo, se ansyen prezidan, vye nèg politik tankou Moyiz Janchal, tankou Klod Jozèf, se yo k mete yo. Claude Joseph chaze e chaje konsil ke l mete nan divès konsila atravè lemond. Misye bonbade diplomasi a avèk yon pakèt moun, mete nan diferan pòs, epi jounen jodi a la, menm li menm ankò tonbe ap fè politik malatchong. Kontinye ap souse Leta, gaspiye Leta, gaspiye lajan Leta, enben Lèzetazini prèske fè nou wont la ankò. Yo prèske voye yo an Ayiti. Pum peye yo tounen an Ayiti. Paske leta a malgre yo voye lèt bay minista ministè afè etranjè poul mande yo chanje moun sa yo enben yo pa janm pran desizyon pou chanje yo e moun sa yo la twò lontan yo pa janm fè e rotasyon kòmsi pou yo retire yo voye lòt moun e se yon lwa ki egziste nan diplomasi entènasyonal la donk depi yon moun ou voyel la aprè yon nonb de tan fòk ou retirel pou voye yon lòt. E sa fè w ap wè Etazini te genyen towo sa dènyèman la, sa k te di l pa la Vitelòm nan, yo chanje l, yo voye yon lòt, yo voye Henri Huster. E w ap wè Kanada tou te gen youn la oparavan, apre sa li voye, nou voye sa Lafrans menm jan. Donk se kon sa li ye nan kesyon relasyon, diplomasi relasyon entènasyonal. Ben Ayiti pa l yo, yo menm yo la depi 15 an, depi 20 an, depi 30 an, yo pa janm retire yo. Ki wont ke nou kapab pran konsa? Nou sonje te gen yon bagay ki te pete avèk Dominique Dupuy konsa pandan li te minis afè etranjè. Li mande kèk diplomat pou yo retire kò yo nan pòs la, diplomat yo di non yo pa prale non. E si m pa manti se youn nan bagay tou ki fè Dominique Dupuy pèdi pòs li, yo di non yo pa prale. Tèlman yo rete yo yo yo yo yo yo yo sòti kòmsi diplomat sa e byen manman a papa yo ke li ye. Kilè nap chanje jan de moun sa nap retire jan de moun sa yo nan figi nou se modèl moun sa yo pou nou retire modèl nèg sanwont sa yo epi yon pakèt ti granmoun ankò wi pdg se pa jèn gason kòmsi nou ta di w nèg ki gen avni devan yo yon pakèt ti granmoun ki fin fè karyè yo ki stil ap touche ap manje lajan leta malgre ke yo pa gen nasyonalite ayisyèn ankò Se sa yo pou nou pale pou popilasyon an konnen e pou fè deba pou retire moun sa yo nan figi nou paske jan de moun sa yo pa ka la paske sitiyasyon li menm nan sitiyasyon n ap viv la nou bezwen imaj nou e pwòp si le plan entènasyonal nou bezwen imaj nou pwòp si le plan lokal nou bezwen peyi a fonksyone menm jan ak tout moun Lidè e malatchong sa yo ki gen la, lè w pran Moïse Jean Charles, lè w pran e Claude Joseph, e André Michel, nèg sa yo pa ka pale nan figi moun toujou, nou bezwen lòt moun, lòt jèn ki pase lekòl, ki pran tan yo aprann pou kapab vin sèvi peyi a, nèg sa yo karyè yo fini, yo fin souse e n dwe mete yo deyò nan leta.
Antouka, Ti John, donk se yon sitiyasyon terib kap peyi ap travèse la, bandi ki kontinye ap bay pwoblèm, leta ki kontinye ap bay pwoblèm, politisyen ki kontinye ap bay pwoblèm, se sak fè talè a m te di desizyon ke bsap pran se pa yon desizyon pou bsap sèlman ta sipoze pran men se pèp la ki ta dwe konprann ke Nèg yo reyini ansanm pou yo detwi nou, pou yo fini ansanm avèk nou, e poukwa pa vann peyi a, si se pa yon peyi ki vann deja, paske nou wè ameriken se yo k ap deside, dayè ou wè nèg yo vle jete Alix Didier Fils-Aimé la, ebyen Lèzetazini di pèsòn pa ka man yon plim sou do Alix Didier Fils-Aimé, e tout nèg oblije dou kon mouton paske yo pa ka fè anyen, yo enpuisan devan peyi Lèzetazini. Kidonk, desizyon pèp la pa pase vrèman. Se desizyon lòt moun, desizyon peyi Lèzetazini, desizyon entènasyonal, se yo menm ki pase ann Ayiti avèk desizyon bandi. Donk, nou rive nan yon moman, m panse se nou menm ki pou pran desten nou an men, Ti John. Rapidman, m pral fè moun yo tande yon odyo la e odyo sa a Se dirèkteman nan depatman Latibonit pou moun yo konprann ki sa k ap pase nan minit n ap pale la a. Anpil kay deja pran dife. Donk s on sitiyasyon tèrib k ap pase la nan Latibonit. Nou pral kite moun yo tande ti John. Mèsi enfiniman mon frère pou prezans ou jodi a. Anben plezi a pataje pdg, donk mèsi a ou menm tou, donk nou kase randevou demen si Dye ve, e si tout fwa gen evolisyon tou nap retounen. Anfòm anfòm frèm, ebyen nap kite w tande odyo sa rapidman pou konprann pi byen kijan sitiyasyon an ye nan depatman Latibonit, an nou tande ansanm.